Bonjou bonswa tout moun, byenvini nan videyo jodi a kote nou pote tout sa ki ap domine aktyalite foutbòl la pou kote nou gen nan Lig dè Chanpyon an mezanmi enben Liverpool ki kraze ekip Atalanta 5 gòl a 0 e poukwa pa ekip Real de Madrid la ki fè premye viktwa l nan sezon sa nan Lig dè Chanpyon an 3 gòl a 2 fas a ekip Atalanta nou ap vini avèk reyaksyon laprès sou match Real de Madrid la pou e poukwa pa rezime gòl ki fèt nan Liverpool e nan Real de Madrid la. Nou prale toujou nan sa ki ap domine aktyalite foutbòl la nan peyi Lafrans kote ekip Olympique de Marseille la li kraze yon move rekò mezanmi li fè 12 match konsekitif la pèdi nan Lig dè Chanpyon an. Nou prale toujou nan peyi Litali pou nou kapab fè w reyaksyon laprès sou match ke ekip Inter de Milan te gen nan men l men kanmenm li rive pèdi fas a ekip Real de Madrid la. E nou prale tounen an peyi Pòtugal pou nou kapab fè wè kòman laprès enmi reyaji sou bèl viktwa ekip FC Porto a sou ekip Olympique de Marseille la. Se yon videyo ki genyen tout gòl ki te fèt nan Lig dè Chanpyon e poukwa pa kòman laprès enmi reyaji, nap pran yon ti poz tou piti nap tounen talè konsa nou ka vini avèk plis detay pou ou.

Gen kòmèm yon move nouvèl piske nou konnen ekip Paris Saint-Germain jodi a la ki pral genyen pou l afwonte ekip RB Leipzig la donk jounal la ki mete a la une un air de revanche definitivman Neymar Junior poukwa pa Mbappé gen anpil lòt jwè tankou Verratti ki pa pral prezan pou match sila menm jan avèk Draxler donk yon trè movèz nouvèl pou ekip Paris Saint-Germain ki pral genyen pou l afwonte yon ekip RB Leipzig ki bezwen viktwa. Kòman sa te ye nan match sila mezanmi fòk nou raple w ke men gen Payet menm ki te rate yon penalite a la dizyèm minit de jeu. Men kanmèm nou genyen Mario Galen ki te ouvri skò la depi a la 4è minit de jwe pou ekip FC Porto a. Nou genyen ankò Sergio Oliveira li menm a la 28è minit de jwe ki te mete gòl pa la nan kan sou penalite pou ekip FC Porto a. Nou genyen ankò Luis Diaz li menm a la 69è minit de jwe ki te mete 3èm gòl la pou li te kapab viktwa sa 3 a 0 pou ekip FC Porto. Nou prale sou reyaksyon nan peyi Portugal avèk jounan Ambola ki mete a la 1 nan kostum de chanpyon. Men definitivman ekip FC Porto a aprè l te fin pèdi pandan semèn sa mezanmi fas a Paços Ferreira enben li vreman revandike plas li nan Ligue des Champions an. Li montre yon lòt vizaj e poukwa pa li montre yon vizaj de klas. Jounal la ki ale pi lwen pou l fè konnen ke sa se yon dragon ki parèt ki transfòme an Ewòp. Byen ke l te vreman pèdi lakay li pandan wikenn sa men li montre yon lòt vizaj. Bò kote pa li enben jounal Record nan peyi Portugal li reyaji sou matyè a pou l fè konnen ke enben Andre Villas Boas li peye lè fakti. Men definitivman Corona e poukwa pa Luis Diaz donk yo mete vrèman anpil gòl pou ekip FC Porto a pou te kapab bay viktwa sa nan Lig dè Chanpyon an 3 gòl a 0. Ebyen pou jounal Record se te yon ekip FC Porto ki te vrèman revòlte mezanmi pou te kapab fè bliye vye match yo te fè pandan wikenn sa nan Liga Nòs la nan peyi Pòtugal. Definitivman yon ekip yon bon opsyon la mezanmi pou kapab kalifye pou lè uityèm de final nan Lig dè Chanpyon an. Jisteman dènye reyaksyon ki te gen sou match sila a men jounal La Provence nan vil Marseille li mete a la une nan L'OM fait de la peine.

Jounal la ki menm ale pi lwen pou l fè konnen ke sete yon Diego Jota ki te vrèman mòtèl pou ekip Atalanta a, men kanmenm li fè konnen ke Jesus li menm li make tou pou bèl viktwa ekip Manchester City li fè sou ekip Olympiakos a 3 gòl a 0. Bò kote pa l jounal The Times li mete a la une Jota li menm li mete yon hat-trick pou l te ka bay viktwa avèk Liverpool, men Diego Jota li kontinye bèl wout ke l ap fè nan Anfield la mezanmi avèk ekip Liverpool la kote l toujou ap make gòl. Ebyen an absans de Firmino men Diego Jota li reponn prezan pou l te ka mete triple pa l la e bal viktwa sa mezanmi 5 gòl a 0 avèk ekip Liverpool la ki rive enpoze l kay ekip Atalanta Bergame a 5 gòl a 0. Ebyen mezanmi rapid vit kòman sa te ye pou ekip Liverpool la nou gen Diogo Jota li an Pòtigal ki te ouvri skò la 16 èm minit de je poukwa pa Diogo Jota ankò yn fwa la 33 èm minit de je te rete mete dezyèm gòl la nan rankont lan donk double pou li Lè nou gen Mohamed Salim a la 47 èm minit de jeu ki te mete 3 èm gòl ekip Liverpool la, e nou gen ankò Sadio Mane li menm a la 49 èm minit de jeu ki te mete gòl pa l la nan rankont la 4 a 0, ebyen festival gòl la pat kanpe la piske nou gen Diogo Jota ankò yon fwa a la 54 èm minit de jeu ki te parèt pou l te kab mete 5 èm gòl nan rankont la donk 3 èm gòl li nan rankont sila. Jis avan ke nou rive pi lwen nan videyo sa a mezanmi kite n pran yon ti tan pou n remèsye chak moun ki deja abòne avèk chanèl youtube la e ki deja mete yon like anba videyo sa a, E ou menm mezanmi si potko fè sa kisa w ap tann klike sou bouton anj ki pa video a kounya pou w kapab abòne e aktive klòch notifikasyon an mete l sou tout pou w kapab resevwa chak jou tout sa ki ap domine aktyalite foutbòl la e pa bliye si w renmen travay nou ap fè a mezanmi se yon bagay ki gratis ou kapab fè se mete yon like anba video a kounya pou w pa bliye fè sa mezanmi sa ap vrèman ankouraje n pou nou pote plis video pou ou. Ebyen nou ap kite peyi Langlètè rapid vit nou prale nan peyi Litali mezanmi avèk jounal Gazzetta dello Sport ki reyaji sou match Inter de Milan fas a ekip Real de Madrid la pou l mete a la une L'Inter se fè mal tout sèl Men li fè konnen ke men Real de Madrid ki mete Inter KO mezanmi puiske ekip Inter de Milan donk li te remonte yo skò a 2 repriz pou l te ka vin egalize 2 gòl patou. Men kanmèm ekip Real de Madrid la ki krusifye ekip Inter de Milan mezanmi lakay li 3 gòl a 2 donk li mete l nan yon move pozisyon nan Lig dè Chanpyon an. Selon jounal sa men le 25 novanm ki pral vini la donk Inter li menm ki pral jwe tout li menm kont Real de Madrid nan match retou a mezanmi lakay yo nan peyi Litali. Donk le 25 novanm ki pral vini la se pral yon match krusyal pou gwoup Conte a li menm pou l kapab espere yon kalifikasyon pou lè uityèm de final. N ap toujou rete nan peyi Litali avèk jou nan Corriere dello Sport ki mete a la une Inter de Milan c'est votre faute. Men ekip Inter de Milan te soti de 2 a 0 a 2 a 2 pou l te kap egalize men kanmenm yo te vreman prese nan rankont sila sa ki vin fè pran kont atak epi yo pran twazyèm gòl la donk sòt anlè yo pèdi rankont la men kanmenm li mete a la une tou Liverpool ou twò fò pou Atalanta. Men kanmenm apre match Inter de Milan Antonio Conte ki reyaji li fè konnen ke nou te vreman grandi nan rankont la men kanmenm nou peye yon erè vreman grav. Donk le 25 ki pral vini la, nou pral jwe tout nou menm pou nou kapab jwenn yon kalifikasyon pou le 8 tièm de final. Ebyen mezanmi koman sa teye pou ekip Real de Madrid la nou gen Karim Benzema ki te pwofite de yon erè mezanmi pou l te kapab mete balon sa nan kan a la 25 èm minit de je. Nou gen Sergio Ramos ki te mete yon bèl gòl tèt mezanmi a la 33 èm minit de je l te ka mete 2 a 0 pou ekip Real de Madrid la. Miguel Lautaro Martinez se a 35 e minit te redwi skò la pou ekip Inter de Milan e poukwa pa Perisic li menm ki te redwi skò la ankò yon fwa pou te mete egalizasyon an a la 68 e minit de jeu. Men kanmenm gen Rodrigo Goes li menm ki te resevwa yon pas de Vinicius Junior pou l te ka mete gòl pou ta di viktwa sa a la 80 e minit de jeu. Ebyen nap toutoube nan peyi Lespay mezanmi kote jounal Marca li mete a la une an lavni li deja la. Viktwa avèk Rodrigo Liang ki te monte nan rankont sila mezanmi nou konnen ki se futur ekip Real de Madrid la donk te bay viktwa sa avèk ekip Real la 3 gòl a 2. Jounal la ki mete a la une les hommes de Zidane yo sove yon bal de match mezanmi avèk yon gòl d'or ke Vinicius Junior te bay yon pas e poukwa pa Rodrigo te mete nan kan. Donk gòl sa ke enben jounal Marca li trete de yon gòl d'or ki te vrèman sove ekip Real de Madrid la. E an palan du futur mezanmi enben jounal As lan li mete a la une le futur yo sove Real de Madrid. Li fè konnen ke se yon gòl de Rodrygo avèk yon pas de Vinicius Junior ki tèmine avèk yon Inter ki te vrèman la vini pou jwe foutbòl, donk yon gran Inter, e sitou ki reveni o skò mezanmi paske Real de Madrid tap mennen 2 a 0 sou yo te rive egalize. Men kanmenm se t avèk presipitasyon ekip Inter de Milan donk ekip Real de Madrid la k jwenn yon kontratak e pou tande Rodrygo li mete tout bagay dakò, donk men fiti la li menm ki sove Real de Madrid ankò yn fwa notamman avèk yon pas de Vinicius Junior e gòl de Rodrygo nan ekseyon ki se fiti ekip Real de Madrid la. Ebyen mezanmi nan lòt match te genyen Bayern ki etriye Salzbourg nou genyen ebyen Berisha ki te ouvri skò la pou Salzbourg a la 4 è minit de je Robert Lewandowski te egalize son penalite a la 21 è minit de je pou Christensen li te mete yon gòl kontre san kan a la 44 è minit de je pou te ka bay nou ka di viktwa a la mitan pou Bayern de Munich gen ankò Okugawa li menm ki te egalize pou ekip Salzbourg la 66 è minit de je Boateng te mete 3 zièm gòl ekip Bayern de Munich la a 79 è minit de je gen Leroy Sané li menm ki te mete a la 83 è Robert Lewandowski ki te mete double pal la a 88e minit de je e poukwa pa Lucas Hernandez menm ki te mete gol pal la a la 92e minit de je te ral viktwa sa 6 gol a 2 avèk ekip Bayern de Munich la. E nou ap fini revi de près la nan peyi Lespay avèk jounal Mundo Deportivo ki mete a la une negatif pou Dinamo. Ebyen nou konnen rankont sila ki te vrèman menase puiske te gen plizyè jwè ekip Dinamo a ki te teste pozitif ebyen definitivman jwè ki te fè deplasman ki nan peyi Lespay yo fè yon lòt tès yo tout bay negatif. Ebyen tout 13 jwè Dinamo Kiev yo menm ki pral dispite rankont sa te bay negatif o Coronavirus. Ebyen jounal la ki mete tou yon Barça ki vrèman pozitif puiske nou gen Ter Stegen ki ap retounen jodia la e poukwa yo pozitif pou Lionel Messi te ka ap make jodia mezanmi. Yon sitiyasyon ki vrèman enkyetan paske Lionel Messi sa fè kèk jou ke pa mete balon nan filè sitou li make 4 gòl deja se 4 gòl pou penalite pandan sezon sa. Toujou nan peyi Lespay ebyen jounal Sport li mete a la une ebyen Barça li menm ki pral chache la pou ka ap mete yon so sou li mezanmi pou ka ap kalifye pou lè uityèm de final jodia la. Ebyen mezanmi an ka de viktwa ekip FC Barcelone ki ap tou kalifye dirèkteman pou lè 8 tièm de final. Men kan menm jounal la ki fè konnen ke men koman ki reponn Setien kote Setien te fè konnen ke Messi se yon nèg ou pa kapab boule avèl tèlman byen. E men koman ki fè konnen ke se pa vre donk Lionel Messi ansanm avèk li yo gen yon bon relasyon donk Messi se pa yon moun ki difisil pou kapab al jwe ansanm avèk li. Donk li pa yon moun ki difisil pou kapab viv ansanm avèk non Lionel Messi li gen fason pal. E jounal la ki fè konnen ke Rodrygo li menm li kenbe ekip Real Madrid la viv an Ewop. E poukwa pa ekip Atlético Alem ki pèdi 2 pwen mezanmi a Moskou kote ke li fè yon match yon gòl patou fas a ekip sa ki se Lokomotiv de Moskou. Jis avan ke nou ale mezanmi kite n pran yon ti tan pou n remèsye chak moun ki te gade videyo sa rive jiska lafen e ki deja mete yon like anba l e ki pataje videyo a o maksimòm ke w kapab. Pa bliye mezanmi si w renmen travay nou ap fè ou ta renmen travay sa rive pi lwen ke posib pataje l o maksimòm ke w kapab se sèl fason sa ou kapab ede n rive pi lwen ke posib. Kanta pou nou menm n ap di w a la pwochèn pou lòt videyo ke Bondye beni n pa bliye mezanmi prepare nanm nou pou retou Kris la son bagay ki esansyèl.